Atchee mesye sa di wi baz. Pou tèt misye lòt jou m pase la kay misye m ba misye yon ti konsèy de ti dam nan wi m di ka nan renmen misye pouse do m li mete m deyò kon chen menm konprann misye pouse do m li mete m deyò kon chen kon chen baz konprann kòm se patnè m konprann bon bagay sa monchè fò m ta chache jwenn Richard menm pou m ka di Richard sa wi.

Pa gen pwoblèm, li mèt prezante m. M bezwen pou li prezante m, pou li fè m wè fi a senpleman. Senpleman pou li fè m wè fi a epi mwen m montre li ki nèg yo rele m. Mwen menm wi. Non, sa pa ka fèt. Menm menm menm devan m nan la. Devan m nan la epi li pwopòz li zanmi m, li wè m pa gen fanm. Poukisa li pa ret san fanm tou? Sa yon gran chak nan kò l? Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm frè m. Pa gen pwoblèm. M ap montre, m ap montre Evens ki nèg yo rele, ki nèg yo rele Richard.

Nenpòt sa li di map fè w konn sa Jan nou an Monchè Lè wap vin la wap tris sa w genyen wap plase wè la vi son moun ki pa sou anyen. Monchè si w wèm tris konsa Ou konprann Ou konnen Souril menn Lòt jou m pase lakay misye menn Ou konprann m ak misye zanmi anpil baz Anpil anpil Pandan m pase m pa janm wè misye may wè l lakay li Menm kote a Men li gon ti sèy Li gon ti sèy misye pa vle kite l fè mennaj misye pa vle kite l fè mennaj misye ap. Tankou son moun ap pale ansanm avèy misye ap bat ti dam nan ap maltretey kounya li pandan pandanm pase la misye ap esplikem menm m di oh men non map tankou li ap esplikem kounya li di li kòman ti dam nan ap fè mennaj bay sa li poko ka nan mennaj kounya m di m di konsa non menn moun nan se demwazèl li ye si jwenn yon moun ap pale ansanm avèy baz ou ka mete.

E mwen menm ki la byen lontan m pa janm fè bagay sa Miche wè kouman m rete sincère.
Waw m santi m fatige chita la humm chita trop pou kòm la vre wi.
Los piloto aterrizan vamos a busca eso. Ok stop relem la. Allo Allo.

M ap reflechi ebyen dakò pa gen pwoblèm non.
Dakò. M te kontan tande w. Mèsi. Ebyen dakò pa gen pwoblèm. N ap wè wi.

Non ou te envite m pou yon rankont men ou pat envite m, m pat vin bwè, m pat soti pou bwè wi. Non menm lè ke m te envite w pou n soti, nou ka fè yon ti plezi, nou ka pran ti plezi nou, nou chita ansanm, nou pale, nou bon ti diven ansanm. M dakò nou ka pale, m pa deside bwè. Men poukisa freo?
M pa deside bwè. M panse ke si ke ou pat ou pat vini la a pou te pale ansanm avè nou kounye a, ou pat menm bezwen vini menm pou ki rezon sa? E pa de sa.
Ou te bezwen prezans mwen, m la.

Ketty ou pa janm dim ou gen jan de zanmi sa yo non Epi kesw tout jounen ou ap banm kaktè ou nan espò nan tout bagay se bagay sa wap regle Ket la Blodem ki wap ite Map ite Delenca
Ketty a A tout zanmi ou se zanmi gason kounya se bim kòman rele bagay sa Diven kap bwè. Epi mwen menm m pa konn anyen kap fèt nan lakwa m sòti m di map vini si w bezwen bagay rele m kounya li se bwè m jwenn wap bwè. Frè ou pa bezwen pale ou pa bezwen eksite ou pa bezwen pale avèl dwòl pale avèl di se pa anyen se jistem yon konvèsasyon m tap fè avèl paske se zanmi m li ye nou pale depi trè lontan m jis envite l poun fon ti chita nou pale se pa pou anyen anyen ou pa bezwen pran yo pou Ketya vin chita la vin chita la Ketya tann mwen zanmi tann mwen la map vini.
Bonjou, bonswa tout fanatik YouTube mwen yo, Facebook mwen yo. Mèsi a ou menm kap gade video sa, mèsi a ou menm kap fè kòmantè paw, epi mèsi a ou menm kap abòne ak chanèl la. Mèsi mezanmi, pa bliye bòne nou mezanmi. Yo pa di bòne nèg yo di abòne epi Abòne!
Fanatik yo mezanmi pa bliye abòne, pataje.
Epi nap vini.